Chers amis bonsoir, bonjour, bon après midi se Obè Majik Nap kontinye pale sou menm koze a sou metafizik Gen yon zanmi ki voye dim konsa ke li menm sa li etidye lekòl se l e tèt la ki mennen kò a Ou konprann? E se sa lasyans nou etidye Mwen menm se sa ke mwen etidye tou Lè m lekòl mwen ap etidye fizyoloji

Sa pwofesè di ou di ou fè a se li pou fè sa ou etidye nan liv la, se liv la ki pral ba ou egzamen, se pou etidye, di wi, se tèt la ki voye siyal bay kò a. Si yo poze ou kesyon sa se pou ou reponn li, piga w al plede ou di non, se pa tèt la. Men, kòm nou se moun tou, nou se syantis tou, nou se espri paske nou se yon espri, Kote ke gon espri ki ap viv nan ou menm, kòm mwen te di w deja, moun pa rekonèt ou. Sa moun nan yo rekonèt la se yon mas. Pa egzanp, ou wè m ap pale avè w la, ou pa rekonèt mwen. Ou rekonèt yon kò, yon mas. Bon, sa k ap fè m pale a, se li menm ki vrè mwen menm nan. Bagay k ap fè m pale a, se li menm ki vrè mwen menm nan. Pa egzanp, yo rele m Wobè, men non m se pa Wobè. Non ki Robert la se fizik la ki rele Robert bon pa gen moun ki konn non yo paske depi timoun nan fèt timoun nan parèt ou chache yon non ba li pou w kapab distenge l pami lèzot èske w konprann men non ou bay timoun nan se pa li menm paske se yon espri k ap viv anndan timoun nan espri sa gen yon non ou pa janm konn non an sètadi mwen menm m pa konn non m moun ki konn non m se kreyatè a sèlman Ki konn non m? Non Robert la, se non yo te ban mwen lè m te ti bebe, men yo pa konn non m. Sètadi, si se tèt mwen ki pèmèt mwen fonksyone, lè m mouri, tout zanmi ap vin wè mwen, fanmi m ap vin wè m, y ap wè m mouri ak tout tèt mwen. Lè w al nan antèman, èske w wè moun nan, li pèdi tèt tèt li? Non. Moun nan pa pèdi tèt li. Moun nan mouri avèk tout tèt li. Sètadi, si se tèt li ki voye siyal bay kò a, poukisa. tèt la sispann voye siyal. Ou kwè sa ou panse a map di w la la? Si se tèt mwen ki tap voye siyal ban bay kò a pou m te ka fonksyone, poukisa lè m mouri tèt la pa kontinye voye siyal bay kò a? Kesyon sa yo syantis yo pa ka reponn li paske li depase nèg yo. Si se zye m ki pèmèt mwen wè, poukisa m bezwen limyè dan lasware? Pa gen moun ki ta renmen peye elektrisite. Chak mwa, gen moun ki ap peye 600 dola elektrisite pa mwa. Gen moun, selon jan nou fonksyone, gen moun ki menm peye men 5 mil a 10 mil dola elektrisite. Poukisa okou de lajounen, m pa bezwen elektrisite? Le swa, m bezwen elektrisite pou m kapab wè. Sètadi ke se pa zye w ki pèmèt ou wè. Ou konprann? Se la limyè. ki pwojekte sur tes yeux ki fè ke ou kapab wè. San limyè a, ou pap ka wè. Si w ta leve maten kòm de mande Bondye padon, solèy la fèmen sou ou. Nou tout ap mache nan lari, nou tout ap frape avèk lòt. Paske ou gen zye. De je w ka remèt ou, men ou pa ka wè. Sètadi ke se pa zye w ki pèmèt ou wè, se limyè ki pwojte sou zye w ki fè w kapab wè. Ebyen, se pa tèt ou ki pèmèt ou fonksyone, se yon espri ki nan ou menm ki pèmèt ou fonksyone. Nòmalman, espri a li itilize tèt ou, li itilize tout pati men nan an kò a. Ou konprann? Espri a itilize tout pati nan kò a, toutan kò a an bòn sante. Si kò a pa an bòn sante, espri a prale. Paske espri a, kòm mwen di w, espri a pa sèvi ak medikaman. Ozetazini, nou konnen an Ayiti, gen moun yo konn voye dyab sou yo. Ameriken di w sa pa ka fèt. Ou pa ka voye dyab sou moun. Sa Ameriken fè, Li bay moun nan on pil, lè moun nan bwè pil la, espri a ale. Paske espri a pa vle pran medikaman, espri a ale. Demen maten ameriken an di, depi w wè moun nan ap ape ajite, ba l medikaman ankò.